M pa gen son tèt pawòl m voye tounen. Ou pa ka di sa, ou pa ka di sa konsa, oh, ou pa ka di sa konsa sè m. Ou pa ka di l konsa, humm. Menm lè moun nan pa gen mwayen, ou pa ka di sa konsa. Antouka, pa bliye tout moun ba w konsèy, pa vin kriye la pwochèn fwa non. Pwochèn fwa m wè w m ta renmen yon maryaj, m ta renmen yon bon bagay paske si yo di w, paske zòrèy pa sipoze twò, twò bouche. Paske tout moun di w menm bagay lan. Sa vle di ke nou wè pi lwen pase w.
Oh vreman ou bezwen m? Yeah.
Wap ka vin kote m? Ok koman nap fè sa?
Oh my God. E vin kote w la pa fasil paske ou konnen m pa telman konn Sendomeng byen epi m pa gen machin tout sa e sa ki ka fè m pa ka vin kote w men m pa ta gen pwoblèm non. Non pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm m gen machin m ka pral chèche w m ka al chèche w.

Mèsi wi. Dakò. An pasan, avwe a kote ou t al avèk ti demwazèl sa la?
Non, se pa anyen grav non, li te jis al depoze m. Abitidman m ap soti nan spò, li konn al depoze m. Mwen t ap gade vrèman.
Men mwen m di w, jan m wè w lan, ou saj lan. Se konsa ye menm? Wi, se konsa m ye. Bon, ou wè pandan m ap di w sa la, lè papa m t ap fè m, si l te gentan konnen konsa m t ap grandi, li t ap tou rele m Sajès. A bon? M son moun, m saj anpil depi m piti. Bon, m pa bezwen pale m de afè gason men paske m pa gen chans a moun konsa. Ou pa gen chans a gason? Non. Bon, ou konnen dirèkteman tout gason pa menm tou, fò w konn sa. Tout gason pa menm, sa vle di, Se pa si yon gason te blese ou yè, sa pa vle di pou otan yon lòt gason pa blese ou jodi a. Fòk ou pa, fòk ou pa panse avèk sa, ou konprann? E ke m pa gen chans paske chak moun m ansanm avèk yo, yo brize kè m. Yo brize kè w y ale? Men, m pral di yon bagay. Si w ap fè yon wout ki long, epi, diran wout lan, nan machin ou ye a fè aksidan ansanm avè w, ki meyè fason pou w al lopital? Pa anbilans.
Anbilans se yon machin li ye. Exactement.
Ben se de même, se avèk yon gason pou fè vi ou. Si tout fwa te gen yon gason ki te blese ou yè, sa pa vle di pou otan gwo gason pral blese ou jodi an. Mesye si aprann sa byen ke se avèk gason pou fè ak nou, epi ou konprann. Ah bon, fèm konprann nan.
Ou vle di. Ou se menm avèm la ou byen? Wi menm, dayè m son moun tou. Sak rele fanm nan? Kote moun sa ye m pa ta sipoze janm pase la. Tèlman m viktim nan zafè sak rele fanm. M toujou di Bondye pito m viv poukont mwen ke m nan zafè fanm pou m ap pran kou toujou. M pran twòp, m pran twòp kou. Sa vle di jan m konprann la, ou se moun menm jan sa madam la? Menm jan avè w, menm pi mal ke ou menm. Kòman m pi mal? Ou miyò ou blese w, mwen m se rache ou rache m cheri. Men se nou menm gason ki koz ki ap plede brize kè fi yo. Ah e pa vre cheri, pa gen bagay sa. Se youn brize kè lòt. Mwen menm m toujou ap di aji saj pou m pa brize kè ankenn fanm. Men an pasan tou m wè w se yon moun ki vrèman.

Mèsi anpil wi. Dakò pa gen pwoblèm.
Kòman m ka di sa an espanyòl? Kisa?
Mèsi a.
Mèsi?
Gracias? Ok, gracias beaucoup.

E fanm nap pale avèm gentan wèl gen menm fanm sou bagay chache konnen kiyès nan yo 2 a ki gen plis kòb e sak gen plis kòb la fèl boure de baz. Ah m gentan ap map idantifye monchè map idantifye. Esa esa yo chache konnen menn. Ah map idantifye black monchè map idantifye. Ayiti kounya la resi jwenn yon fason pou ka retire kòw si w vye bagay sa lap mache prete kòw poul okipe w la menn.

Sè! Gade manje nou fè la wi. Se vre? Wi.
Antoulèka, mèsi anpil, anpil, anpil, anpil. Se kòm si ou te konnen ou te renmen diri sòs pa legim. Evre, se manje ou. Wi. M konnen yon bagay, m konnen lè de moun ap manje, ap bre ansanm yo frape vè a. Men tankou si n ap manje, n ka frape kiyè yo ansanm? O wi.

E poum vin ret la avèw? Uhmm paske ou konnen. M wè sa konyen paske mwen menm sèlman kap viv nan kay la m te gentan pale ansanm avèw sou sa toujou. Bon cheri men men sa ki vin pwoblèm nan se paske ou konnen mwen menm se ka yon zanmim mwen rete e zanmim nan kap fè tout bagay pou mwen se li kap edem nenpòt sam bezwen se li k ban mwen l sa vle di si tout fwa m kite kay zanmim nan m vin rete la imajine w li pap edem ankò Men non! Kisa zanmi'w nan fè pou ou ke m'pa ka fè'l? Mwen menm? Jiska prezan m'pa konnen, se ou ki pral di'm. Non, w'ap alèz, si w' la ansanm avè'm w'ap alèz, w'ap viv alèz, w'ap viv ere. Ok. Ou konn kondi? Ya, m'konn kondi. Ebyen m'gen 2 machin, w'ap nou chak ap woule youn, sa pa pwoblèm. Oh my God!
Humm enben m panse ke bon n ap reflechi sou sa kanmenm e n ap reflechi sou sa m pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm. M tap renmen sa paske ou konnen m tap renmen pou ou rete ansanm avè m nan kay lan nou tap viv byen ou konn bagay yo deja. Enben pa gen pwoblèm cheri si w tap panse sou sa.
Ebyen ok.